A chak fwa mwen deside pou m fè rezistans pou m pa ale, mwen vire epi mwen wè leta peyi m k ap pouse do m. A chak fwa mwen deside pou m ale, anbasad yo fè konplo pou ban m refi. San konte raketè, vòlò, zèfèyis k ap manje gwo sòm kòb pou mwen. Ou fè m ale pa bato oubyen pase nan raje, Humm. Si bèt sovaj pa manje m, reken riske devore m nan fon oseyan. Sa vle di tout kou mwen mele. Bon. Kisa nou vle m fè ofinal? Bon, palan de sòm kòb, e si m ta deside envesti l epi di m ap rete nan peyi m? Malfektè tout plim tout plimay pral kanpe an kwa pou kraze l nan men m. Swa nan lòk peyi oubyen ensekirite. Aprè 14 an lekòl klasik, avanti an pa t kanpe. Mwen te oblije ale fè epav nan fakilte leta, nan ranmase teyori tèt anba nan men pwofesè ki sot fè metriz nan peyi Lafrans Bon, ki sa bagay Lafrans gen pou wè ak Ayiti? An gwo, nou sou blòf mesye. Bloke lari, boule kawoutchou, epi goumen avèk fòs lòd yo, se sa ki te prime. Men malgre sa, mwen fini. Mwen fini! M ta dwe di m delivre epi al travay pou m bay fanmi m satisfaksyon. Enstitisyon k ap pran moun yo mande pou pi piti katran eksperyans. Eske gen yon fakilte pou moun fè eksperyans Ayiti? Mwen pa konnen. Bon, kisa nou vle moun fè nan peyi sa a ofinal? Se kesyon m toujou ap poze. Pa bò isit, pi gwo reyisit pou jèn tankou m yo se kite peyi a. Se ou ki konnen kòman wap kite l entèlektyèl oubyen iletre sèl sa m konnen lè n rive menm la lakay vwazen nou tout ap nan menm panye a wap jis bezwen mete gason sou ou mete fanm sou ou pou w kapab pote bokit mòtye. Pandan tout Ayisyen t ap priye pou kite peyi a ki pa t janm fasil, ebyen 5 janvye 2023, nou te ka di priyè an monte epi gras lan desann. Biden lage pwogram Parole ki vin pèmèt antre Etazini se kòm si se te sòti Pòtoprens. Pou antre okay avan matisan te bloke. Pitol te konsa vre al kwèl non. Ebyen depi jou sa paspò ayisyen an tounen pi bèl fanm nan mond lan kote menm dominiken ta anvi posedel. Pou sa ki te gentan gen paspò ladan yo pa gen yon zwazo etazini. Men ou konnen se ayisyen tankou yo ta fè zero yo ta pito fè o yo tcheke raketè tonbe vèse gwo sòm lajan aprè swa yo tou bloke yo oubyen yo pouse yo yon fo dokiman jezi kisa ti pèp sa fè lap peye. Pou sa ki pat gen paspò yo, humm m pa bezwen di nou plis, nou jis fè yon ti kout pye imigrasyon n ap gen yon ide sou pri an ki varye de 15 mil goud a 75 mil goud ak kantite moun ki anvizaje kite peyi a. Ban m di nou yon ti bagay tou piti. Menm polisye. Humm pito m pa di plis. Men, kisa leta di nan tout sa? Ou pa bezwen menm poze m kesyon sa. Mande Ariel Henry pito. Paske, nan yon diskou mwen sonje l ta fè, li te di nou tout gen nimewo l depi nou bezwen l nou ka rele l. Men, apre tout sa w fin di a Mandou, e ou menm? Pap pwofite de pwogram sa pou tou kite peyi sa ki pa menm ofri moun anyen an? Hum! Il n'est que d'attendre paske ou konnen lè Ayisyen ap pati yo pa janm vle moun konnen. Pito nou tann 90 jou a epi n'ap konn sa k tonbe. Se te zanmiw Fandou bagay se li. E pa bliye abòne avèk chanèl wap. swiv video sa. Ou byen like paj Facebook la.